Sa kap fèt sa kap fèt guys e bòn ane m panse l te enpòtan pou m vin di nou bòn ane m te deja pase pou m di nou jwaye nowèl la m vin di nou bòn ane m swete ke ane 2025 lan li pote anpil chanjman lakay nou pote anpil pwosperite 2025 lan anpil pwoblèm ke nou pat ka rezoud pandan 2024 lan nou rezoud yo an 2025 e kote madanm mwen vini cheri vini vini vini a. Epi vin di ti moun yo bòn ane. Madanm nan la a, nou sot selebre, nou kòmanse ane a. L ap kache kò li. Mezanmi, mwen menm, m pral ouvè wonm sa la a pou m kòmanse ane a an bote. Se yon siy pou m di tout sa m pa wè yo. Voye je sou nou, nou menm ki anba isit ki se pechè latè. Mwen menm, map swete ke yon nèg ki te gen pwoblèm yon moun pandan ane 2024 la, chèche rezoud diferans ke nou gen avèm yo. Si nou te gen bagay ki tap mal mache pou nou, eseye chanje, chanje kondisyon jan nou panse, jan nou te konsevwa lavi, jan nou tap fè bagay yo, pou nou, pou nou e, wè kòman nou ka fè ane 2025 lan yon ane de reyisit. Mwen menm di ke 2024 se te yon ane de limyè. Yon ane de limyè paske gen anpil gwo deklarasyon, anpil bagay ki te kache, ki te konn fèt dan lonb e ki parèt a vivwa. Se yon ane kote Lontan pou yon moun vin artist, pou w popilè, fòk ou te gen moun marenn parenn dèyè w, fòk ou te nan Hollywood, fòk te gen yon seri de moun ki siyen w. But an 2024 lan, tout moun vin rann yo kont ke gras avèk rezo sosyo, oubyen rezo sosyal yo, nenpòt moun ka vin nenpòt bagay. Se yon ane de limyè ki ouvè zye anpil jèn, gen anpil timoun ki soti Sendomeng, Brezil, Chili ki antre Etazini. an 2024 la la ki antre tou gen kòb, ti mesye yo vin la nan rezo sosyal la ap travay, yo vin konprann ke Etazini ou pa oblije ap leve bwat travay di tankou tout moun pou gen kòb, se yon ane de limyè ke 2024 la te ye. Kounye an, m vle ke ane 2025 lan vin yon ane de pwosperite, kote ke nou pral itilize tout limyè sa yo ke nou te pran an 2024 pou nou. vin pwospe pou nou pwospere avèl pou nou fè sak kòm si sa ki an pou nou fè ane 2025 la vin yon ane kote se pwogrè kap fèt nap envesti nap edike tèt nou plis toujou nap enfòme tèt nou sou ansanm de bagay e konsa m panse ane 2025 lan ap vin yon ane de pwosperite pou nou tout Mwen menm nan non pam, a tout platfòm mwen yo ti Yves Massala, Vag Florida Network, tout platfòm nou genyen yo nèt, m swete nou on jwaye on bòn e erez ane 2025 e sa ankò ane 2024 la nap voyel ale konsa. E madanm mwen ye la. Madanm mwen, sa n pa wè yo, fò nou sèvi yo anvan. E nou fè twa kout, twa kout tafya pou yo. Hum! Nou fè twa kout tafya pou sa n pa wè yo. Kounye a nou menm nou ka sèvi tèt nou. Madanm mwen ap gade mwen, se gason ki la a. Mwen rann kont se gason ki la a. Sa n pa wè yo. Sèvi nou. Ou pare pou nou ane a. Pou ane a vin yon ane de pwosperite. Yon ane pwospè. Madanm nan vin pi swit. Mete plis suk nan madanm nan toujou. Tout plezantri mizapa, timoun, mwen panse janm di nou an, mwen ta swete ke ane 2025 lan, son ane de pwosperite pou tout moun. 2024 la nou akimile anpil enfòmasyon ke nou pat gen avan, nou menm sitou ki apen rantre isit, gen anpil enfòmasyon ke nou potko janm konnen, ke nou vin konnen kounye an. M ta swete ke 2025 lan, nou itilize enfòmasyon sa yo pou nou bati kredi nou, envesti, achte kay, fè biznis nan peyi an, fè de kominote ayisyèn nan sa moun toujou ap di de li lontan an, ki se kominote ki pi pa gen anyen, ki pa posede anyen Etazini an, pou nou fè moun yo vale mo sa a.

Madanm nan. Gen lontan m pa bwè alkòl. Gen lontan m pa mete alkòl nan kò a e souke m. So, jan m di ankò, 2025 lan, m swete tout moun anpil bonè, siksè e pwosperite. Ke Bondye lavi an akonpaye nou, pwoteje nou nan tout sa n ap fè. Ke moun ki kwè nan Ginen yo, Ginen yo akonpaye nou. Ke zansèt nou yo ki ale, ki vwayaje, voye zye sou nou. pou nou pase yon trè trè trè trè trè bòn ane 2025, pou pwojè nou yo vin tounen yon reyalite, jan anpil moun toujou di l, pou nou fè de rezolisyon pou 2025, kote n ap di 2024 m te rate tèl bagay, 2024 m pa t gen tan fè tèl bagay, 2025 lan m vle ke m reyalize sa. Gade vizaj la, manke dòmi timoun, manke manke dòmi konsa a. So. Pwosperite, pwosperite ankò, e pwosperite toujou. Epi men men sa toujou wi, m te sere ba yo la grenn toujou. Fè yo tout la, m te mete yo. Mwen mete ladann yo soti wi. So. Swiv nou sou tout platfòm yo, swiv nou sou vag Florida Network lan, swiv nou sou Tiv Masala. Tiv Masala tout kote w ale w ap jwenn mwen nan TikTok, nou nan YouTube lan Tiv Masala, nou nan Facebook. Of course, nou tout kote Tiv Masala. Swiv nou paske ane a n ap pote anpil bagay pou ou. Jodi an, mwen ak madanm mwen nou gen de ti sketch ke n ap fè, de ti videyo reyaksyon ke n ap kòmanse pwojte jodi an, de mini seri, yon ansanm de pwojè ke nou gen n ap kòmanse jodi an. premye janvye 2025 lan ke nou vivan nap pale avè w la a menm nou pral kòmanse poste epi yeah anpil lòt pwojè kap vini nap travay sou anpil lòt pwojè ki m panse kap nan ke kominote a ap renmen. Bon son an pa rive nan sa miko sa gon filtè ladan l pou sa.

Nou la toujou, nou la nou prezan. Si yon nèg mouri jodi an la, oubyen nan moman map pale a, wè lè w pa mouri an 2024, ou mouri an 2025, ou wè ane a. Si w kouche sou kabann lopital nan moman an la wap soufri, ou wè 2025 lan. Mete men w anlè, si w pa ka met men w anlè, di l nan kè w, di Bondye mèsi paske w fè m wè 2025 lan. Si nan moman an la, m pa konnen kote w ye, sa kap pase nan lavi w, m pa konnen nan ki sikonstans lavi w ye jodi an la, pandan map pale avè w la, premye janvye 2025 lan. Di Bondye mèsi paske ou wè 2025 lan, ou wè l. Gen anpil moun ki t ap renmen nan moman an la pou yo ta nan plas ou. Menm si se nan radyo, nan televizyon, nan telefòn ou moun ap di yo se an 2025 nou ye la a wi, pou yo di wouch m wè l tou. Malerezman l pa la. Di Bondye mèsi paske nou wè 2025 lan. Se te yon, 2024 la se te yon ane de challenge, se te yon ane de konba, se te yon ane de kote gen pil bagay ki pase, 2024. Men nou goumen, an 2025 la nou la, nou prezan. E si w ap gad videyo sa nan moman w pale avè w la la, se ke ou wè 2025 la. Paske videyo sa anrejistre egzakteman A minwi A minwi 31 minit 2025 Minwi 31 minit 2025 videyo sa a anrejistre Si w ap gad videyo sa a nan moman la ou wè l Pe enpòt ou sou kabann lopital Pe enpòt ou soti nan yon aksidan ou soti nan yon divòs ou soti nan yon goumen ou nan djèl nenpòt kote ou ye a Lesansyèl se ke si w ap gad videyo sa a nan moman m ap pale avè w la Fè kè w wè 2025 lan. Mwen redi w ankò, Welcome to 2025, Byenvini sou nan 2025. Ke Bondye lavi an akonpaye nou. Ke Ginen yo, moun ki kwè nan Ginen yo akonpaye nou pou nou avanse devan. Ou moute anlè babe? Oh yeah, m pral anlè a tou. Mwen paka di plis. Mwen paka di nou plis. So, nap wè nan lòt videyo. Ane a, m ba nou garanti, m ap poste videyo chak jou. Chak lè m gen yon ide pase nan tèt mwen, m ap vin poste l. Chak lè m gen yon enfòmasyon ki tonbe nan men m, m ap vin poste l. Chak lè gen yon evènman ki pase nan kominote a, m ap vin poste l. pap kite anyen nan tèt mwen, nan lespri m, ke se swa yon opinyon, ke se swa yon enfòmasyon, ke se swa yon enstriksyon, mwen vin poste l. M bay tèt mwen misyon ane a pou m poste tout bagay, pou m gen yon prezans konstant avè nou nan entènèt la, nou menm k ap swiv paj mwen yo. So, m di nou mèsi pou sipò nou, pou akonpayman nou pou 2024 lan. Nou fè de mwen, nou ede m reyisi yon pati nan rèv lan ki se kreye yon platfòm kote nou ka pataje de enfòmasyon, kote nou ka kreye yon anbyans. Jodi an, m ap mande nou, kontinye akonpaye m, kontinye sipòte m pou nou rive l kote nou bezwen an. Ki se, nou gen dwa leve yon maten la nou rive nan yon milyon followers, Paske nou fè dè milyon de view, nou fè dè milyon de view ke nou pat espere ke ki tap rive osi vit. M di nou mèsi ankò, ke Papa Bondye lavi a, Ginen yo, Zansèt yo akonpaye nou,